Hello mes amour koman nou ye koman nou ye nou anfom so m espere ke nan non jezi ke nou byen kanmenm sa fè kelke tan nou pa anko wè e pale sou chanel la men ti problem tan anko se ti problem tan ki pemet nou pa wè men m panse ke nou konprann nou konnen kanmenm so Mwen te kata di nou plan chanèl la e nou te kata konnenn So jodi a m espere ki yon bèl jou pou mwen Pou mwen so Bondye fè gras nan lavi m pou m jis vin di nou ki sa ke l mete sou kè m pou m di nou So se yon dènyè mwa se yon dènyè ane pou ane a se yon dènyè mwa pou ane a So Bondye mete nan kè m pou m di nou Pou m vin di nou Paske toujou gon chanson ki toujou chante chak mwa. Toujou gon chante ki toujou chante chak mwa. Ki chante sa? Chante a se yon chante chak fen mwa e chak kòmansman premye jou nan ane a. Toujou gon chante ki di bòn ane. Eske vrèman vre, ann poze tèt nou kesyon, ann di yon reyalite, eske vrèman vre toujou gon bòn ane ki, eske nou toujou resevwa yon bòn ane vrèman? Eske nou toujou resevwa ane a vrèman kòm bòn, kòm bon? Jis poze tèt ou kesyon, èske ou toujou resevwa l? Wi byen petèt nou kapab ankò vivan, ke se youn nan pi gwo gras bòn ane a, ok dakò. Men poze tèt ou yon lòt kesyon, de manyè fizik, de manyè sosyal, poze tèt ou yon bòn kesyon pou wè èske vrèman vre ou resevwa bòn ane a. Fason ke n ap viv, antouraj nou, e sitiyasyon mond lan, sitiyasyon peyi ou, poze tèt ou kesyon èske ane a toujou vin bòn? pou nou? Èske li toujou vin bon pou nou? Poze tèt ou kesyon. Poze, egzatman ke w poze tèt ou kesyon w ap wè reyalite a. Mwen menm pèsonèl, mwen wè pa janm gen yon bòn ane vrèman. Pa janm gen yon bòn ane. Ki rezon? Paske ane a toujou vini nan yon fason difisil. Toujou gen yon kontrayete, toujou gen yon pwoblèm ki komèt. Sewolabib te di sa klè. Tout bòn ane yo gentan pase depi syèk dè tan, depi nan epòk 20, hein, depi nan epòk 40, depi nan 1940, depi nan epòk sa yo, depi nan epòk, humm, Apòt yo, bon ane yo te gentan pase. Depi menm jou Bondye te redui sou vi nou, pase nou ta viv avèk laj de 800 zan, An 600 zan nou tap viv nan epòk epòk gran gran granmoun yo yo tap viv nan laj sa yo men le fèt ke peche vin kouble nou peche vin anvayi nou Bondye diminye nan nan laj nou imajine ou wap wè ke chak fwa ou jwenn yon ane ou di Bondye mèsi yon ane moute sou laj ou se yon bèl bagay vrèman vre ou jwenn plis ou vin gen plis ane dakò men reyalite a Eske ane a toujou bon vrèman? Wi, menm lè l ogmante yon ane sou laj ou, eske l bon vrèman? Non. Ann chanje bagay yo. Videyo sa ke m pote pou nou an, se chanje langaj bòn ane a. N ap vire langaj bòn ane a nan yon lòt sans. Kisa ke n ta ka pwomèt yon moun? Ke nap swete bòn ane. Men meyè bagay ki ou ka di yon moun nan plas bòn ane a. Meyè bagay la ann dil bòn chanjman nan lavi l. Rèv meyè bagay la ann vire l nan bòn ane poun dil bòn chanjman. Se paske Bondye gentan se paske se kòmsi se ofanse nou ofanse Bondye paske nou menm nou gentan resevwa l kòm bòn e Bondye pa di ke l tap vin bòn pou ou. Eske se revelasyon Bondye pote ba ou ki fè ke l di ou ane a ap vin bòn? ki fè w di bòn ane pou li, ki fè w swete l bòn ane, Bondye pa t ba w plan sa pou w te ba li. Men, meyè plan an, Bondye pral wè santiman w, li pral wè kè w. Ann di, lè w ap swete yon frè w, lè w ap swete yon sè w, yon zanmi w, yon kòlèg ou, lè w ap swete l, ann pa swete l bòn ane. Kèlkeswa l te bon, kèlkeswa l te bon, bon rele bon an, li gen yon chanjman nan lavi l li bezwen fè. Bondye di ke l gen yon chanjman nan lavi l li bezwen fè. Li gen dwa fè tout bon yo. Tout devwa bon yo vrèman, men gon chanjman nan lavil kel bezyen fè. Sil te renmen moun, li gen poul vin plis renmen moun, li gen poul ogmante renmen moun. Li gen poul ogmante renmen moun a pousantaj kel ye a, pou li Bondye pa satisfè. Si wap swete frè w la, si wap swete sè w la. yon kouraj pou ane a t fini, yon souvni pou ane a t fini, mwen swete w pou ta chanje langaj sa, langaj bòn ane a, paske ane a pa janm vin bòn vwèman, ane a pa janm vin bon vwèman, depi m lè m ap gen bon konprann, m gen bon lespri, moun ap swete m bòn ane, moun ap swete moun bòn ane, mwen toujou wè ane yo pa janm vin bon. Ane yo toujou pase mal. Enben, kounye a la, sèvitè w, zanmi w, frè w pote yon konsèy pou ou, Ann chanje bagay yo, ann di l pito, Bòn chanjman nan lavi n. Paske, si si li fè yon chanjman nan lavi l, bagay yo ap chanje. Se li pou chanje, se ou t pou chanje, se mwen t pou chanje pou ane a ka bòn. Si m pa chanje, ou pa chanje, antouwaj ou yo pa chanje, zanmi w yo pa chanje, Mond lan, mond lan kiyès ki mond? E nou menm wi, se nou k pou chanje pou ane a ka chanje, pou ane a ka bon, se nou k pou bon pou ane a ka bon. M konseye w sa, pa swete moun bòn ane, paske nou fè twòp pleyonas nan sans sa. Bòn ane, bòn ane epi ane a pa janm vin bon. Ok, imajine w, moun ki te swete moun bòn ane ane 2020 an, ane 2020 an ki te antre a, sa w wè, ou wè ane a vin bòn vrèman? Ou te swete l bòn kowona oubyen kèlkonk? Hein, imajine w. Moun ki te swete moun bòn ane nan epòk 2010. Ane a te vin bon vrèman. Tout ane k pase yo reflechi w ap toujou wè gen yon kontrariyete, gen yon pwoblèm ki te pase. Ou te gen dlo te koule nan zye w. Yon fanm ou ki te tonbe mal. Imajine w sa n ap sibi nan peyi nou. Imajine w sa n ap sibi dan lemond. atravè lemond. Imajine w byen, nou pap swete moun bòn ane. M konsidere w sa, ane sa chanje bagay yo. Ou menm ki tande videyo a, ou menm ki viv videyo a, fè esèy sa. Lè w kwaze frè w la, lè w rele frè w la, lè w rele sè w la, lè w rele fanmi w, pa di l bòn ane. Di bòn chanjman, meyè chanjman nan lavi l. Lè sa l ap trè etone, l ap wè kisa ki nan lavi l ki pat bòn, ki pat bon. Paske se nou tane, se nou bon ki pou ane a bon. Tande, se nou ki pou bon pou ane a bon. Si nou pa bon, ane a pa bon menm lè ou swete l bòn ane, ane a pa bon paske nou pa, nou pa bon. Ou konprann? Paske li pa bon. Menm lè ou swete l bòn ane, ane a pap vin bon toutotan ou pa chanje. Meyè bagay la se swete l. Bon chanjman nan lavi nou. Mwen kontan pou nou. Mwen renmen nou anpil. Se pwoblèm tan ki fè m pa janm pote de ti konsèy yo pou nou jan m te di nou an. Ti videyo tou se sa. Se pwoblèm tan, pwoblèm travay. Ou konnen dèfwa lè w pa nan peyi w, lè w pa ap travay ak tèt ou, se travay w ap travay, ou pa ka bay tèt ou yon lè fiks, ou pa ka bay tèt ou yon orè. Se koz sa ki fè nou pa wè, ki fè nou pa pale, ki fè nou pa tande. Mwen renmen nou anpil. M chonje nou, m kontan. E m swete nou depi jodi a menm m swete nou. Bòn chanjman tout fanatik tout frè tout sè kap goute video a m swete nou bòn chanjman nan lavi nou ke Bondye chanje lavi nou ke Bondye netwaye nou ke Bondye sekle lavi nou ke Bondye retire tout zèb ki pa bon nan lavi nou e poul fleri jaden lavi nou poul fleri kè nou poul fè nou youn renmen lòt nou youn konprann lòt e nou youn bay lòt de konsèy chanjman pou bagay yo ka vin bon nan lavi nou. Mèsi anpil tout moun mèsi tout moun ki te gade video a mèsi ki tout moun ki te pran tan gade video a mwen renmen nou nou deja konn nou an deja sou Chanel la nou konnen deja mwen pa fè ployonans poum redi nou mwen kontan e mwen renmen nou bon chanjman nan lavi nou ke Bondye beni nou. Babay babay tout moun moun bizou.
Let's go guys.
Hmm, dap konti.